Medam mesye nou avek coach yo p nan show steady boy lan avek coach yo p nap di bonjou e byenvni nan show steady boy lan. Bonjour Steady Boy, bonjour tout oditè oditris kap al koute antrevi sa, don m trè kontan poum pase nan show a. Vwala, Kot Yo P ann di ke ou pran tèt ekip AS Bochan ane an e se si ou fon gran siksè avè l deja malgre final lan poko jwe, ou deja jwe 7 match avèk AS Bochan san oken defèt Kote motivasyon sa te soti? Bon, se li lakay nou, e li lakay tout poulin nou yo, e dirijan nou yo. Apre 3, apre 2 zan, yo patisipe nan konpetisyon an, yo pa fè sa yo dwe fè a. E men ane a, gon sèl objetif, bò kote dirijan yo, bò kote jwè yo, bò kote staff teknik la, pou ke nou itilize tout posibilite ki genyen, pou ke nou ba nou, nou pwomèt moun Bochan yon bagay, e y ap soufri de li lontan. Nou pwomèt yo pou ke nou pot twofe a ba yo. Bon chan jou vandredi e nap goumen pou sa. Malgre nou konnen tach la pap osi fasil. Nou respekte tout advèsè yo. Sitou nou konnen ekip Lyon an son trè bon ekip. E gen de bon teknisyen kap antrene l. Donk m panse men nap travay dal rachpye pou nou wè kòman nou ka atenn avèk ojektif nou. Vwala, Kot Jope endike final lan se pou demen dimanch lan. Nou remake jodi an ekip lan t ap antrene men efektif nou te wè a trè minim. Kisa ki koz sa? Èske se paske genyen plizyè jwè ki pa nan vil lan? Èske ap gen yon antrènman demen kote tout mesye yo ap prezan? Bon ou konnen majorite jwè yo yap jwe nan mondialito, yap jwe nan AJSL Leyogàn, yap jwe tout kote, donk ou kapab wè yè aprè midi yo gen plizyè jwè ki tap jwe Gonayiv, donk gen nan yo ki ranpòte la viktwa, donk m panse sak fè w wè efektif la pa an grandnonb men m panse demen maten ap gen plis moun ki prezan nan seyans antrènman an, sof gen de moun kap deplase kap vini tou ki pap gen tan rive. Sa k ap soti Wanament, sa k ap soti Kap Ayisyen, sa k ap soti Sen Mak tou ki pap gen tan rive men ou konnen y ap jwenn chanpyona vakans se jwè nasyonal yo ye, yo travay kò yo, yo mete yo a pwen pou ke lè yo rive pou yo bay sa yo ka bay paske chanpyona vakans se konsa l ye ou pap ka jwenn tout zam yo pou ke yo travay avèk yo men mwayenn ke n genyen la yo onivo depateman an n ap travay avè yo dipè dizon pou ke nou fè de rezilta pozitif. Vwala, Coach Joppé, Andy Kena moman m ap. pale avèk ou la a gen anpil fanatik AS Bochan kap mete dife anba live lan e ki di se trofe yo vle. Èske ou kapab konfime pou yo ke wap ba yo trofe a ane a paske nou konnen AS Bochan se yonn nan ekip ki jwe final ane dènyè men ki pat chanpyon e ki te fini dezyèm fas Criminal. Èske ane an ou kapab pran angajman pou di fanatik yo dimanch wap ba yo trofe a? Bon, nap pran angajman nou paske. Yo fò bagay devan ti moto. Mwen felisite anpil yo yo debake sou ti bouchan yo vini sa ki nan vil lan tou vini an ble e jón e ki bo e ti moto tap mennen sou nou yap chofe e nou menm nap motive jwè yo nan espas la pou ke yo fè sa yo dwe fè a e prezans yo ap nesesè pou nou anpil paske twofe an se pa mwen sèl kap bay li yo menm yap bay twofe an tou yap pote si map pote sipò pam nan pou yo yap pote sipò pa yo a epi nap marye yo ansanm avèk pa dirijan yo nap bay twofe a ansanm e trofe a se pa coach Hoppe kap bay li se nou tout kap bay li ansanm sa vle di ni dirijan yo ni fanatik yo ni antrenè yo nap met kolabore nou ansanm pou ke nou dote moun Beauchamp trofe sa paske yap soufri de li anpil Benedict Calix genyen Garry genyen frè Garry an tou ki investi anpil nan ekip football antilè m boy genyen Kenso tout lòt dirijan. 4 dan ekip foutbòl lan donk ap bay sipò yo donk m panse yap tann direktè imigrasyon an se youn nan moun te kwazye e avan yè e ki di kotch do te n twofe sa paske nap tann ni e gen anpil moun bochan ki o nivo vil lan ki o nivo t lemond kap tann twofe an e nap fè tout sak depann de nou nap kolabore nou ansanm pou nou bay twofe an men poukont mwen mwen patap ka bay twofe an men avèk yo tout. Ansanm, nap ka pote twofe a ale Bochan. Vwala, e ann di ke yon final ret yon final, e genyen e Bochan nou konnen ki chaje de eleman, bitè lan, eske mesye sa a pare pou l jwe final la oubyen e mesye an pap ka jwe final la? Bon, pa gen dout, pa gen dout nan sa, misye poko aprè pou ke l debare final la. M panse l ap sou ban de touch, daprè medsen an, men li poukò prè pou l demare final la. Sa pral depan de. Sa vle di li ka jwe kèk minit kanmenm. Bon, li ka jwe kèlke minit, men Dybala, m pa kwè l ap ka demare final la. Mwen panse mwayenn ke n genyen yo, nou panse nou travay avèk yo. Men, banm mande w sa tou non, èske efektif lan pap ogmante oubyen n ap vini ap menm moun yo? Bon, ou konnen se yon efektif yo te ban nou. M panse tout jwè yo gen yon kontra nòmal. M pa panse prezidan an pral fè kontra avèk yon lòt jwè ankò pou grenn match la. M pa panse sa. E m panse nou ka toujou pèdi yon jwè. Gen moun ki pou ranplase l valableman. Ou wè Dibala pa la, gen Wilens. Ranplase Dibala valableman. Pase li eseye bay gòl yo. E li bay gòl yo nan bon moman. e di ki se dewoule nou konnen ki se prezantasyon mwen panse nou dwe pa gen twòp difikilte pou ke nou ta nou ta ranfòse gwoup la. Wi e fanatik yo di yo kanpe avèw e yo felisitew pou bon travay sa wap fè tou ann di ke e fanatik yap mande mayo ou pa twò gen enfòmasyon de mayo èske gen mayo ki dispo pou fanatik yo? Wi gen mayo ki disponib tankou Boutros gen mayo ki disponib gen mayo ki disponib nan Garry Paris Service tou e depi yo rele Kenzo tou yap jwenn mayo ki disponib. Epi m panse pap gen tout moun pap ka gentan jwenn mayo paske kantite mayo ki pou ta vini sot sendomeng lan yo pap ka gentan vini men m panse chak moun lakay yo menm si yo pa jwenn mayo sa yo moun nan ka vini ak yon mayo ble yon mayo jòn pou fè maryaj la epi m panse marye avèk mayo ki la yo m panse lap trè bon epi yon moun ka chwazi fè yon mayo yon mayo nan gari quality service lan tou al fè mayo l li peye fè mayo l pou kò l. yon mayo jaune ou byen yon mayo bleu li peye fè li vin avèl li mete logo a dap deja disponib nan gayko ayiti sèvis lan donk yap bay sèvis la avèk li m panse ap gen plis moun ki gen mayo sitou moun kap soti bochan moun ki nan vil lan mayo ki gentan ki la yo si yo gentan fin vann Yo gen jan yo ka gentan fè mayo pou ke yo la an ble an ble an ble jòn. Vwala e kot Chope anpil deba ap fèt nan moman an sou entènèt lan kap di se ou menm kap fini meyè antrenè entèzòn genyen kap di se Bibon genyen kap di se Kolo Tchini se Wesner kisa ou ka di nan sa? Bon mpa ka di anyen nan sa paske gen genyen moun kap deside pou sa gen de moun ki gen nivo nan jwèt la yo mete pou pou pou bay meyè yo ni meyè antrenè ni meyè jwè ni meyè gadyen. Enimeyè bitè, donk e chans pou nou, nou gen yon moun ki a la pòt pou ke ranpòte meyè bitè a ki se Dibala. Donk m panse se pa mwen k pral deside, n ap travay dipè dizon antan ke teknisyen pou ke nou fè djòb nou antan ke tèl, epi moun k ap deside yo ap bay moun ki meyè a. Bon, e Kot Chope m panse se t on plezi pou nou te genyen w, ki dènye mesaj ou ka kite pou fanatik dirijan Bochan ki pral genyen e pou yo debake nan pak Kapra Lamò e sa tou k ap dèyè ekran k ap swiv bèl final sa? Mesaj la pa lòt, m swete.
Swete ke yo vini an foul, vini an foul paske sipò dezyèm òm nan trè enpòtan pou nou. Pou demen dimanch lan, vini an foul pou ke nou ka dote yo sa nou sa nou te pwomèt yo an e sa yo menm yo te pwomèt nou tou paske prezans yo ap nesesè, prezans dirijan yo ki fè tout efò avèk ekip lan. Donk sipò yo ap trè bon pou nou e m panse sipò laprès, sipò tout moun ap trè bon pou nou pou ke ekip lan li menm nou ka dote moun Bochan kado sa, yon kado y ap soufri de li. Lontan, moun ki Ozetazini, moun ki an Ayiti e ki nan chak depatema nan peyi an ap soufri de kado sa a. M panse mwen menm m ap fè tout sa k depann de mwen avèk staf teknik mwen, dirijan yo e fanatik yo fè tout sa k depann de yo pou ke yo dèyè ekip lan avèk kò e nam pou ke nou menm nou dote moun Bochan demen vandredi an e nou pote twofe an lakay yo pou ke nan dan mache Bochan an pandan moun y ap vann